tps kapab rete an kòm yon pwovizyon pou pli de 350 mil moun, mwen toujou di yo number ke yo ap itilize an pa dwat, paske nou pa gen 350 mil moun nou gen pli de 500 mil moun, men kòm se nonb sa yo itilize kòm ofisyèl nap itilize l tou e ke li enpòtan pou ke yo kenbe tps. Mesye Florida yo, mesye dam Florida yo fè yon bon travay tou pou yo montre kibò ke Florida depann de workforce tps yo pou ke Florida kapab rete an fonksyon. Donk, premyè etap la pase, nou konnen, lè premyè etap la pase, nou konn sa pou nou fè, pa vre? Nou tout ki t ap priye yo, n ap leve de men nou anlè, n ap di, Alelouya, Beni swa Letènèl, mèsi Jezi, paske. Premyè etap sa te trè trè trè enpòtan pou ke l te pase, pou ke demen si Dye ve nou kapab, nou gen 2 vòt demen si Dye ve nou pral kontinye a pral swiv, 2 vòt pou ke nou kapab reyèlman pase faz sa. Lè nou fin pase faz sa, kòm mwen di w, paske bagay sa se yon pakèt bann etap apre etap, nou genyen pi gwo batay la ke n ap vin avèk li, se batay Sena a. Pou le moman, nou pap fokis sou Sena, nap rete kote nou ye a. Kote nou ye a se ke nou te bezwen menm moun sa yo ki te mete non yo anba discharge petition nan pou yo tout te retounen pou ke yo te kapab vote yes. E le fait que now ke au lieu de 4 demokrat nou gen 6 demokrat se yon bèl efò ke l ye pou montre ke dosye a ap avanse. Donk n ap kontinye rete an priyè, n ap kontinye fè Bondye konfyans e n ap kontinye swiv deba a pou ou. Donk jodi a, nouvèl la sòti, se ke nou pase etap sa a ke n te bezwen an. Pa bliye, nou, epa, m bezwen klè, Se etap pa etap, etap pa etap. Nou poko di, nou poko rive nan kote pou nou di wi nou gen tps pou Ayiti. Se pa la nou rive. Nan, se yon pakèt bann pwosedi ki mande etap pa etap. Jodi an, Congresswoman Ayanna Pressley te al prezante, pratikman fè sa nou rele, li te al discharge petition nan sou floor la. Sa vle di ke pou ke l fè l, fò l te jwenn tout moun sa yo siyen. E piske tout moun sa yo siyen, yo fè deba. Deba a dire preske yn èr de tan e deba a se pou yo make the case that li enpòtan pou ke tps rete. So, demen si Dye vle gen 2 vot, n ap kontinye rete an priyè pou 2 vot sa yo. Kounye a, aprè 2 vot sa yo ke nou deja sur et certain ke par la grâce de Dieu ke n ap genyen de manyè pozitif, se lè sa a kounye a nou pral pase nan lòt etap ki pi enpòtan an ki se tap etap pou nou jwenn 60 senatè ki di yes epi apati de 60 senatè ki di yes sa yo pou ke nou kapab move to the next level ki se siyati prezidan men ankò yon fwa se yon pwosesis ki pran tan men omwen nou di Bondye mèsi nou di glwa a Dye beni swa letènèl nou pase etap 1 an demen si Dye vle nou gen etap 2 e 3. E lè n fin pase etap 2 e 3, den nou kapab pale de pi gwo etap la ki se Sena. Ankò yon fwa nou di w mèsi pou priyè w nou, mèsi dèske nou toujou rete e konekte, n ap kontinye batay lan jiskaske nou gen viktwa final la. Kenbe la, pa lage, ou pran, nou pa prete anpil jodi a, se sèlman update la n te bezwen ba ou, kenbe la pa lage, demen si Dye vle n ap retounen ankò, paske demen si Dye vle, 2 vòt sa yo

Yo menase yo, yo toujou ap fè menas kontre yo, donk misye di ke lap kite sa, li kite sa. Ok, an nou antre nan pwojè de lwa tps lan, anpil moun gentan nan medya sosyo yo ap di ke 3 zan tps pou Ayisyen, nou poko la. Sak fèt jodi a son bèl viktwa, an se sans ke chanm dè depite a vote sou li, gen 10 repibliken ki jwenn demokrat yo pou vote sou li, men map al fon ti bagay, map wè si m ta fè tout sa nan 5 minit. Kisak rive e m wè mo discharge petition an moun yo kontinye ap pale de li yo di ke discharge petition an pase se pa discharge petition nou pa nan discharge petition ankò kisa bagay la te ye se ke Congresswoman Ayanna Pressley avèk lòt moun men se li menm ki pran e tèt bagay la li te fè yon pwojè de lwa pou bay ayisyen tps pou 3 zan pou l te fini 3 mwa apre Trump fin ale lè Trump ap fini la a e nan kèlke zane. Mentenan, lè w fè yon lwa, se nan chanm dè depite yon pwojè de lwa, se lidè a ki se Speaker of the House, se li ki pou pran lwa sa a, pou l wetire l nan komite, pou l pote l nan flo a, sa vle di ke nan sal dodyans lan, pou l pwograme l nan yonn nan jou ke yo gen pou yo diskite yo, pou ke gon vòt ki fèt sou li. Mentenan, Speaker a pa t vle fè sa. Li te vle ke lwa tps la mouri dan lèf. Kisa lwa amerikèn nan pèmèt? Li pèmèt ke Ayanna Pressley avèk lòt sponsor ke l te genyen pou pwojè de lwa a, yo fè yon discharge petition. Kisa discharge petition nan ye? Se tankou m ta di w yon referandòm anndan parleman, anndan kongrè a, anndan chanm bas parleman an. Yo di ke, ok, yon petisyon, menm jan nou konn fè sa isit, ou fè yon petisyon, Une fwa ke ou reyini nonb de vwa nesesè yo, li oblije li e petisyon an fòse la men a Speaker of the House pou ke li soumèt li a Asanble a pou ke yo pran vòt. Vòt sa a, etandone ke discharge petisyon an te fòse yo la men, Vòt sa a, etan done ke Kongrè a fèk retounen an sesyon la a, li pase jodi a. Donk sa k pase jodi a, se pa dischaj petisyon an. Nou pa bezwen dischaj petisyon ankò. Sa k pase jodi a, se avan pwojè pwojè e de lwa pwojè de lwa tps la. Oke? Nan Chanm dè Depite a. Mentnan ki sa k pral pase? Li pral e clerk Chanm dè Depite a pral voye l nan Sena a. Mentnan ki pwoblèm ou gen nan Sena a, se ke ou pa gen yon mekanism ki rele discharge petition nan Sena a. Ok, sa vle di ke mekanism sa ki te fòse vòt la nan Chanm dè Depite a li pa egziste nan Sena a. Donk sa k rive se ke si lè vòt la rive Sena a se te yon majorite demokrat li te ye, Sena a t ap jis pran li li vote sou li paske lidè a tap yon demokrat men se repibliken yo ki ki lidè donk gen plizyè bagay ki ka pase premye bagay ki ka pase se ke sena a ka pran li li diskite sou li jis yo pèdi tan pou tout moun dekouraje e pou ka anpeche diskisyon sa fèt pou yo pèdi tan e dilatwa sa a son bagay yo rele filibuster Fò gen 60 vwa. Donk fò gen fò ta gen 60 vwa nan sena a ke ou pap genyen fasil konsa paske fò ta gen anpil m kwè omwen 13 e e senatè repibliken ki ta pou vin jwenn ou pou ta rive la. Nou pa gen nou la li pap fasil pou jwenn vwa sa. Dezyèm bagay pou nou konnen se ke sena a li ka monte nan sena a epi sena a inyore l konplètman. Tout sa yo se posibilite. Paske mwen m vle ke moun yo reyalis, m pa vle nan kreye eufori nan lari a ki pa gen reyalite. Mentnan, menm jan mobilizasyon te fèt nan chanm dè depite a, pral gen mobilizasyon nan sena a tou pou yo fòse sena a fè l. Men, enstriman ke w te genyen nan chanm dè depite a ki se discharge petition nan ki, in fwa w genyen vwa yo, li fòse vwa, vòt la, ou pa genyen l nan sena a. Mentnan lòt opsyon ki genyen nan sena a tou, sè ke e sena a kapab e si yo vle, yo ka atache l a on lòt bill. Kisa sa vle di? Nou konnen ke depi kelke tan e e demokrat yo bloke funding pou pou ice. Ok e gon gen lwa ki devan moun yo enben kisa yo ka fè si demokrat yo vle yo ka di ke ok pou nou fè funding ice la pami kondisyon yo ke nou te bay la ki se ke nèg yo pote idantifikasyon klè ke yo wetire mask e lòt kondisyon yo ka di ke nou mande tou ke yo atache Pwojè de lwa tps Ayiti a abil pou fonde e pou pou finanse ice la e a se moman la nap finanse l. Si sa ta fèt, sa tap ogmante chans de reyisit pou ke li pase nan sena a. Men mentnan an nou pran yon lòt etap. An nou di ke nou ta pase nan sena a. Menm si w pase nan sena a, li pral sou biwo Donald Trump e misye gen kapasite pou l fè veto sou li. sof si ou gen on vòt de 2 tyè ki soti nan Paleman an. Donk, m vle nou konprann ke se pa on bagay ki pral pase konsa, gen goumen, nou konnen ke Trump trè enprevizib tou, sa vle di ke si w fin pran etap Sena a, misye ka wè li pa vle al fè fas a on gwo desepsyon, li ka di ke monchè m pa bezwen lit sa a, m pral siyen l pou yo, epi m fini ak sa. Ou pa konnen kisa k ka pase. Ok? Men mwen menm, m ap di nou sa, mwen felisite tout moun ki te fè pati de mouvman discharge petisyon an ki mennen a pasaj pwojè de lwa sa a nan chanm dè depite a, men lajan m nan se anba kou siprèm nan ke m mete l, m konnen anpil moun panse ke kou siprèm sa a se tout sa Trump fè ke l ap fè, men m panse ke lè m li agiman yo, M panse ke meyè chans nou genyen pou nou gen yon ti pyès, pou ti pyès kontinye pou kominote a, se avèk Kou Siprèm nan.